Byenvini tout moun! Jan ou wè l deja nan tit la, se sa nou pral pale jodi a. Atis sa se youn nan figi ki pi ikonik nan mizik mondyal la. Li pa sèlman yon chantè e konpozitè eksepsyonèl, men tou, yon atis ki enfliyanse plizyè jenerasyon avèk talan, istwa pèsonèl, ak kapasite pou kontinye adapte li. Ann eksplore lavi li, karyè li, ak enpak li nan endistri mizik la. Taylor Allison Swift te fèt 13 desanm 1989 nan Randing, Pennsylvania. Nan yon fanmi k ap sipòte rèv li depi lè l te timoun, li te montre enterè li pou mizik ak ekriti. Nan laj 14 an, li te demenaje ak fanmi li Nashville, Tennessee, sant mizik country Etazini an pou pouswiv yon karyè pwofesyonèl. Taylor Swift te pase anfans li nan yon anviwònman ki byen sipòte kreyativite li, men tou ki te fòme karaktè li, men detay enpòtan sou lavi li pandan li te timoun. Lavi lekòl Taylor Swift te yon peryòd ki fòme li anpil. Eksperyans li yo nan lekòl te gen gwo enpak sou fason li te devlope kòm yon atis. Taylor te ale nan Alvernia, Montessori School pandan premye ane ni nan Pennsylvania. Lè fanmi li te demenaje, li te kòmanse lekòl nan The Windcroft School, yon lekòl prive nan zòn Uomensing. Pandan peryòd sa yo, Taylor te deja montre enterè nan ekriti, literati, ak teyat. Nan laj 14 an, lè fanmi li te demenaje nan Nashville pou Taylor pousuiv karyè li ak mizik, li te kite lekòl tradisyonèl la e li te kòmanse edikasyon lakay li. Taylor te pousuiv yon pwogram home Schooling, ak materyèl lekòl li yo sou entènèt. Sa a te pèmèt li balanse karyè li nan mizik pandan li kontinye etidye. Malgre woutin travay li chaje, li te gradye nan lekòl segondè a nan yon ti tan. Taylor Swift te fè premye etap li nan mizik ak yon pasyon pwofon pou rakonte istwa ak yon detèminasyon san parèy pou reyalize rèv li. Kòmansman li nan mizik montre kijan travay di, sipò fanmi, ak yon vizyon klè ka mennen nan siksè. siksè. Depi tou piti, Taylor Swift te gen yon renmen espesyal pou mizik. Li te grandi ap koute Shania Twain, Dixie Chic, ak lòt atis kountry popilè ki te enspire li pou li kòmanse ekri ak chante. Lè li te gen nevan, li te patisipe nan teyat kominotè ak chante nan evènman lokal yo, sa ki te premye etap li kòm yon atis. Nan laj douzan, yon teknisyen òdinatè ki t ap travay lakay li te montre l kèk kòd sou yon gita. Avèk sa, li te ekri premye chante li, Lucky You, ki te make kòmansman talan ekriven li. Li te vin plis konsantre sou mizik country e ki te kòmanse fè pèfòmans nan festival lokal ak yon konkou talan nan zòn li. Lè Taylor te gen 11 lane, li te konvenk paran li pou mennen li Nashville, Tennessee, vil mizik country Etazini. Li te vizite plizyè lebèl mizik ak yon demo li te anrejistre ak vwa li sou kèk karaoke. Malgre tout efò li, anpil moun te rejte li, men sa pa t dekouraje li. Taylor te fè pwomès pou retounen e travay pi di. Taylor Swift soti nan yon fanmi ki te jwe yon gwo wòl nan siksè li depi premye jou yo. Paran li yo te pwoteje rèv li e yo te sipòte l, yo te pran desizyon ki t ap ede li devlope kòm yon atis. Ann pwolonje nan lavi paran li yo. Manman li, Andrea Gardner Swift, Li te travay kòm yon egzekitif piblisite avan li te deside konsantre sou sipòte karyè Taylor. Andrea te dyagnostike a kansè pou plizyè fwa pandan dènye ane yo, yon nouvèl ki te frape Taylor e ki enfliyanse li chante mizik Soon You'll Get Better sou albòm Lover. Papa li, Scott Kingsley Swift, Li te travay kòm yon konsiltan finansye e li te asosye nan konpayi Merrill Lynch pandan plizyè ane. Scott te fè anpil sakrifis finansyè pou sipòte Taylor nan karyè li. Li te menm envesti nan lebèl mizik Big Machine Records, kote Taylor te siyen premye kontra li. Paran Taylor Swift te fòme yon ekip solid pou sipòte rèv li, mete tout enèji yo nan edikasyon li ak karyè li. Taylor Swift te vin remakab pou talan li kòm ekriven ak chantè, sa ki pèmèt li siyen kontra ak Big Machine Records nan laj 15 an. Li te youn nan pi jèn atis ki te siyen ak yon lebèl mizik country. Premye albòm li, Taylor Swift, te sòti an 2006 lè sa l te gen 16 an. Albòm sa te mete aksan sou istwa jèn moun ki pase nan kè kase ak rèv yo, e li te fè anpil bri nan mond mizik country a. Vi prive Taylor Swift toujou ap atire enterè piblik, men li te aprann jere li avèk entèlijans pandan dènye ane sa yo. Ann eksplore diferans aspè nan lavi prive li, ki gen ladan relasyon li, zanmitay, ak fason li pwoteje vi pèsonèl li malgre limyè medya yo. Taylor Swift te nan plizyè relasyon piblik ki souvan fè pale nan medya yo. Men kèk nan yo. Joe Jonas. Relasyon yo te kout e yo te separe nan yon apèl telefòn 27 segond, dapre Taylor, sa te enfliyanse chante tankou Forever and Always. Taylor Lautner. Yo te yon koup pandan dènye ane yo k ap travay sou yon fim, Valentine's Day. Chante Back to December te sanble yon ekskiz pou bay sa. John Mayer. Relasyon sa te fini mal e chante tankou Did John. fè alizyon ak relasyon sa. Jake Gyllenhaal Yo te ansanm pandan kèk mwa, men separasyon yo te difisil. Chante tankou All Too Well, sitou vèsyon 10 minit la, sanble enfliyanse pa relasyon sa. Harry Styles Relasyon yo te pwovoke anpil atansyon medya. Chante tankou Style ak Out Of The Woods te ka gen koneksyon ak li. Calvin Harris Yo te nan yon relasyon piblik pandan 15 mwa. Yo te separe an bon tèm, men gen kèk dram ki te pase apre separasyon sa. Joe Arang. Yo te nan yon relasyon serye ak hippie prive. Malgre ke li te enspire chante sou albòm li yo, tankou Lover ak Invisible String, yo te kenbe relasyon yo lwen medya, men yo te fini pa separe nan lane 2023. Taylor gen yon sèk zanmi sere ke medya yo souvan rele Squad Taylor. Zanmi li yo gen ladann atis, modèl, aktris, tankou Selena Gomez, Gigi Hadid, Blake Lively, ak Emma Stone. Pafwa zanmitay li yo fè tit nouvèl, tankou relasyon pre li ak Selena Gomez oswa koneksyon li ak Karlie Kloss. ki gen rimè sou distans yo kounya. Jiska dat sa a, Taylor Swift pa gen okenn pitit. Pandan li te nan plizyè relasyon piblik alontèm, li te toujou konsantre sou mizik ak karyè pwofesyonèl li. Malgre Taylor Swift se youn nan figi piblik ki pi ekspoze nan mond lan, li te aprann jere vi prive li avèk anpil entèlijans. Relasyon li, zanmitay li, ak fanmi li enfliyanse nan mizik la, men li fè efò pou kenbe yon balans ant lavi pèsonèl li ak siksè kòm yon atis. Men yon lis tout albòm Taylor Swift yo. Taylor Swift. Fayolous, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Midnight. Dapre Forbes, jiska oktòb 2024, fòtin Taylor Swift estime a 1.6 milya dola ameriken. Sa fè li vin pi rich mizisyen fanm nan mond lan. Li rive nivo sa a gras ak siksè eksepsyonèl li nan tou yo ak lavant mizik li yo. Taylor Swift gen anpil bèl pèfòmans sou sèn, li gen anpil bèl spektak. An nou gade sa. Taylor Swift gen plis pase 500 prim pandan karyè li. Li gen 12 Grammy Awards, 40 American Music Awards, 29 Billboard Music Awards, 23 mtv Video Music Awards, li te resevwa Global Icon Award nan Brit Awards nan ane 2021. Anplis de tout sa yo, Taylor bat plizyè rekò nan Guinness World. Taylor kolabore ak plizyè atis pandan karyè li. Men kèk nan yo, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Brendon Urie, Ice Spice, Post Malone, ak anpil lòt toujou. Taylor Swift rete yon ikon enkontounab nan mizik ak kilti pop la. Yon atis ki itilize istwa pèsonèl li yo pou kreye yon eritaj, ki touche kè fanatik atravè mond lan epi kontinye chanje regleman nan endistri mizik la. Sonje pase sou sit JBeauty a pou w pran pwodwi pou cheve w la. Mèsi paske ou te isit la, n ap wè nan yon lòt videyo.